Eske nou konnen Matyas deklare Fantom te di se 77 milyon de goud e sektè prive a te bay Izolan Nan moman te gen gwo manifestasyon, gwo leve kanpe n te wè k te gen kont Jovenel 2019 la. Hum. E mwen tande odyo a, men banm fè nou tande yon jèn gason k ap bay detay la. Mwen renmen jan misye bay li. Bay videyo sa m gade l anpil fwa. Aprè sa nou prale avèk e. avèk ansyen kolonèl Imler Rebu ki gon ti pale ke l fè sou sou fòs ki gen pou rantre a. Bon, n ap kontinye tann nou abòne, like epi pataje. Ann ale, ann ale avè m. Ann ale avè m, ann ale, ann al swiv sa. Atis ayisyen kraze Ayiti! pou 77 milyon goud. Pèp ayisyen, pi gwo manifestasyon peyi a poko janm konnen ki te fèt sou Jovenel Moise atis yo te òganize ebyen se pou 77 milyon de goud manifestasyon sa te òganize. Pou ou menm ki pa konnen kòb an goud, se pou 15 milyon 400 mil dola Ayisyen, manifestasyon sa a li te fèt 77 milyon de goud de 7 kole an milyon ebyen se Matyas ki bay repòtaj sa a avèk yon jounalis ann tande Matyas. 77 milyon goud lan men Izolan. Lè nèg yo ap fè mach la m rele Fantom m di Fantom pa gen yon mouvman mach k ap fèt e èske l ap la Paske an di ke a lepòk mwen te fin travay yon pwojè avèk Fantom ki tap byen mache, mwen te toujou gen yon sèten lyen avèk Fantom. Fantom di al pap la paske l tande gen yon kesyon de 17 milyon, 77 milyon goud nan men Izolan. M di konsa kòman 77 milyon goud? 77 milyon goud li di ki nan men Izolan.
Wi, li di l tande gen yon 77 milyon goud nan men Izolan, Izolan pran nan men boujwa santi a. Mwen map di w sa m konnen an konesans de koz. Se nòmal pou nèg yo tal sipòte izolan paske te gon kòb ki tap bay si w pa te la ou pap jwenn nan kòb la humm se nòmal pou nèg yo tal sipòte izolan ebyen mesye nou kraze peyi a pou 77 milyon goud mesye atis ayisyen kraze ayiti pou 77 milyon goud. Atis ayisyen kraze Ayiti pou 77 milyon goud. Mesye nou lèd. Nou lèd mesye. Atis Atròs Rockfam te gentan di sa nan yon entèvyou. Li pat bay kantite kòb la, men li te di Fantom te gaye wonn nan lè l konnen nèg yo ranmase kòb nan men boujwa santi yo. Men mesye, nou chante pou pèp, n ap viv pou pèp epi n ap fè konplo sou tèt pèp la. Se gang nou ye mesye. Se gang nou ye. Men Matyas di l la a, Izolan, Fantom di l Izolan genyen 77 milyon goud boujwa santi yo nan men l pou l separe avèk atis yo. Volim manifestasyon sa m te wè la a, pil moun sa yo m te wè la a, li pa t ka gratis. Se pa vre. Li pa t ka gratis. Nou vann peyi a pou 15 milyon 400 mil dola. Boujwa yo achte santiman nou. Vwala he zanmi entènot, la nou renivele kafou ayopò e nou kapab remake he anpil pwòpte e kòmanse fèt onivo de kafou ayopò yon fason pou kapab fè e omwen kafou ayopò gen yon lòt vizaj nou konnen la te gen yon pakèt boutik ki te konn ap fonksyone ebyen kounya nou kapab wè boutik sa yo yo menm yo ap travay ladan yo yon fason pou kapab fè travay yo.
Se nòmal li ta jete nou nan nivo sa. Hein? E izolan menm tou dim Dimitri Vorb se zanmil Don Kato di Voila, menm e nap bagay la pèmèt ou se viv kòman zanmi sa ye nèg pou yo. jounen an o nivo de Kafou Zanmi Abò zanmi pèsonèl nou entènot. mesye. Ebyen nou la Ke pou nou mesye kapab fè w viv Mesye nou vin kòman peyi a sa pou ye konbyen tan kote mesye? lavi kòmanse reprann o nivo 77 de milyon Kafou goud Aebò. mesye.
E se pi gwo manifestasyon peyi a konnen pandan 2 je m kale map viv la mwen menm. Poko janm gen manifestasyon nan nivo sa non. E sak fè nou pa pran lari kounya la? Ay di peyi ap byen mache. Nou te di se pou peyi tap mal mache e kounya? Peyi ap byen mache? Pak lan di on lòt 77 milyon goud pou yo ban nou pou nou manifeste kont CPT sa ki la a? Wè monchè. Nou gen sou nou. Nou tout se trèt. Ou gen son lari a wi la. Afè pèsonèl nou nap regle. Ebyen ok mesye. Karma ap vini. Nou mèt tann nou mèt poze nou. Karma ap vini mesye. Karma ap vini. Avè nou Mister Telion. Nap re wè ankò nan lòt video. Pandan nou pral tande ansyen kolonèl Himmler Rebu, mezanmi nou pa fè kòmantè yo long, pa fè yo twò long, nou pa bezwen ale twò long. Men, e, m ap tande koze, mesye, Humm men bayo anpil nan men nou wi bayo anpil wi ayiti a chanje a difisil wi guys avèk mantalite ke nou genyen map tande briyan kap pale e mte fè nou tande misye yèswa map tande briyan kap pale gen bagay briyan ap esplike lè yon nèg diw men si nou pat konnen militan son metye Sa di, nèg ou wè ki nan lari a k ap boule kawotchou a se yon djòb li genyen. Depi l fin boule kawotchou a, l gen ti kòb manje pou l al lakay li, pou l ba pitit li, se konsa djòb la ye. Sa di, nèg sa yo pa gen pwoblèm pou mil goud, pou de mil goud, pou jounen an la, yo vann peyi a, yo boule kawotchou, paralize tout bagay, jis pou fè patwon k ap finanse yo plèzi. Li boule wi. Nou ka wè l tankou, nou ka wè l tankou se He e yon plezantri men l pa plezantri non. La Repiblik Dominikèn gon bagay ki fèt. Mwen wè boule kawotchou. Sa gen kèk jou la gen boule kawotchou. E gen boule kawotchou Nabarrete, genyen nan plizyè lòt zòn. Men y ap boule l paske genyen blakawout. Gen pwoblèm sa a, yo pa dakò l. Eben yap boule kaoutchou. Se pa on moun ki mete yo deyò ki di yo men mil goud non yap boulel pou on koz. Bon ki koz menm manifestasyon 2019 lan? Reponn mwen nan kòmantè. Tout nèg kap joure Jovenel, kap di Jovenel pat bon, ki koz? Jiska prezan nèg yo kontinye di pou yo jistifye lanmò Jovenel yo di Jovenel tap mal dirije peyi a. Sa jistifye lanmòl? Sa a jistifye lanmò l, li tap mal dirije peyi a, kounye a nèg ki te touye l yo, yo pran kontwòl la, yo tèlman fè Ayiti pi byen nap jistifye lanmò a. Avan m ale nan dosye Kolonèl Imler Rebu ki pale anpil koze la, genyen Mèt Caleb Jean Baptiste ki vini avèk yon dosye la pou dyaspora yo. Depi se dyaspora ki pèdi tè Yo te volè tè w pou yon rezon ou lòt ou pèdi tè w, ban m fè nou tande mèt Caleb ki bay presizyon la, e pa de koze non, anpil presizyon sou anpil dosye la, men sitou dyaspora yo, yo ka rale yon souf, mèt Caleb di yo pral rekipere tout tè sa yo pou dyaspora yo rejwenn tè yo, paske Ayiti a pa ka bon pou yon gwoup moun epi l pa bon pou lòt la. Ann al tande.
Eske mèt Caleb Jean Baptiste, eske militè yo te ko leve, te ko di revolisyon? Si nou pa t di revolisyon, ki yo te fè tande bagay revolisyon ap pale? Eske militè yo te bay aval yo deja?

Pyès raketè k ap chèche manje ki pral di agoch adwat wi li dwe eklere kou Nou grandi Jodi a batay ki pral lanse a se yon batay òdone avèk militan yo Si n ap fè taboularaza nou pral fè l Si n ap fè opozisyon nou pral fè l Si n ap fè revolisyon dizole nou pral fè l E pa moun k ap kanpe yon kote Andeyò, kap kote andeyò, kap kote andeyò, epi kap vin di revolisyon, revolisyon, moun poko pale, mwen di pèp la, mwen te di nou. Batay Unibank la pral lanse an Oktòb. Paske te gen vakans jidisyè, vakans jidisyè a sanse leve an Oktòb la, batay la pral redemare. Edwa Bosan, Kal Bwawon, Tonè Latinèj, Bwawon! Wè mwen menm, Mèt Kale bay ekip mwen, nou pa pale anpil, jodi a la. Dyaspora yo pèdi dola senkant yo, dyaspora yo ap viv nan mizè, dyaspora yo ap viv nan fredi, yo pa ka rantre lakay yo akoz de ensekite, depi bon rezo gang, rezo volè, rezo mafya.

Lè komisè Oriol Cadet te komisè a il arete 4 kidnapè al mande dcpj sa yo sou telefòn nèg yo. Kote nèg yo nan gang, kote nèg yo ap fè video avèk chèf gang viv ansanm epi komisè Cadet arete yo 4. Ou konnen sa kidnapè yo te di? Yo di Dorcevil te la, yo di komisè Dorcevil ou kwè ou avè nou nan rezo a? E pa komisè non. Majistra Dorcevil ou kwè se zanmi nou ye? Epa w vini pou kite arete nou. Mezanmi! Mezanmi! Devan komisè a. Nan komisarya Maten Dwa wi. Gang yo di. Al sou telefòn yo la n ap jwenn. Yo nan lyen. Yo nan deseve jij jiska prezan wi. Pale! Yo di jij Dòsevil. Ou kwè ou avèk nou. Ou kwè se zanmi nou ye. Ki jan w fè kite arete nou. Ki jan jij deve fè gang. Ki jij deve fè zanmi gang. Mande! Mande!

A lepok Moncler pral mare misye, misye kouri moute nan Mister Guy Sisi di Pelicier se zanmi l, li fè Pelicier kanpe arestasyon an e misye ap mache di li se zanmi premye minis, li se zanmi minis jistis, li te met nan gang yo pa ka mare l. Mezanmi, koman lè Ti Pierre nan gang yo mare l, lè Ti Jacques nan gang yo mare l, jodi a Barbecue nan gang y ap chèche l, Izo nan gang y ap chèche l, Lanmas Anjou nan gang y ap chèche l, Izolan nan gang y ap chèche l, e gang a vès yo! Kisa nap fè avèl. Mare yo. Pou yo jwenn ou pale. Mwen eske nou vlem di nan ki dosye yo te ankete sou li? Wi. Malerezman se nan dosye. Pale pou pèp la! Depite Profal. Oh! Dosye Magalie. Oh! Eske yo jwenn misye ta kominike nan menm moman avèk yon moun ki.

Mwen pwomèt nou yon konferans chak semèn. Paske batay vòlè kay, vòlè tè a, li pral bay. Yon dyaspora ki rele Madam Roger nan Dèlma 83 la, yo vòlè kay li. Moun ki avoka dyaspora a, li rele Mèt Rine, al konn ak Eléas Lafortune. Avoka yo vin mande m sekou. Tout avoka yo vin mande m sekou. Dyaspora ban mwen bay nimewo nou ankò. Nimewo ki se 37.

Yon bann moun mwen pa site non yo jodi a mwen konnen gen anpil moun nan gouvènman sa la ki nan bra dwat peremye minis lan yo tout gentan gen kay ki kay nou konnen yo genyen kay diaspora yo e moun sa yo ekstrememan pwisan nan primati. Yo ekstrememan pwisan nan pouvwa a. Yo ka fè revoke komisè a la Chapwòl. Yo ka fè revoke menm minis a la Chapwòl. E gen menm yon CP ki nan vòlè kay, yo pral ba l yon kay la a nan Pelerin 5 la. Sa pa pase! Mezanmi! Mezanmi pa gon komisè gouvernement nou panse kap ka fè anyen non avèk rezo sa paske rezo a li anndan pimas rezo a li anndan cpt a rezo a pwisan jodi a mèt Carl Jean Baptiste ki tap goumen pou demantle rezo a, mèt Gab Jean Baptiste, ki tap goumen pou l kraze rezo a, ebyen, jodi a la yo soti pou yo akile l. Manti papa!
Avan m ale nan dosye e. Kolonèl Imlè Rebu, ki pale anpil koze la, genyen Mèt Kalèb Jan Batis ki vini avèk yon dosye la pou dyaspora yo. Depi se dyaspora ki pèdi tè, yo te vòlè tè w, pou yon rezon ou lòt ou pèdi tè w, ban m fè nou tande Mèt Kalèb ki bay presizyon la, e pa de koze non, anpil presizyon sou anpil dosye la, men sitou dyaspora yo, yo ka rale yon souf Mèt Caleb di yo pral rekipere tout tè sa yo pou dyaspora yo rejwenn tè yo. Paske Ayiti a pa ka bon pou yon gwoup moun epi l pa bon pou lòt la. Ann al tande. fè konnen fòs sa se yon fòs k ap vin elimine bandi. Dayè non non fòs la menm se sa li eksplike. Paske se yon menm. Li di sipresyon. Sipresyon. Se yon fòs de sipresyon dè gang. Sa vle di eliminasyon. Eliminasyon. Raze, retire, ekstèmine.
Eske ou menm ou kwè yon fòs konsa ta. Se moun kap bay blag.
Se moun kap bay blag. Si e pa sa o Zetazini pa tap gen gang. O Brezil pa tap gen gang. E a la Jamayik pa tap gen gang. Gang nan son fenomèn sosyal li ye. Ki gen rasin li nan dezekilib sosyal a la baz. Wap jwenn son seri de moun kap viv yon seri de kote. Yo pa gen okenn espwa. Paran yo pa gen aksè a lanplwa. Yo pa gen aksè a la nourriture assurée tous les jours, yo pa gen aksè a l'éducation, yo pa gen aksè aux soins de santé, yo pa gen aksè a yon lojman nòmal, desan. Donk moun nan kounye a l oblije lage kò l nan viv nan rapin. E de rapin nan, si leta pa metrize l, li vin tonbe, li vin pran des accélérations ki vin mennen nou nan sa n ap rele banditisme lan. Sa egziste dans tous les pays. Mentnan, e siprime li. Se yon rèv. Se yon rèv. Mètnan, teknikman se yon mansonj. Paske moun pa rantre nan konfli lè li pa gen enterè. Yo di w lenterè sè le bi de tout lè zaksyon imèn. Lè yon moun gen enterè, lè yon moun aji, se lè l gen enterè nan sa l ap aji a. Etranje w ap fè vini an, ki enterè l genyen? Dè valè moral. Moun kap vole yo voye yo o non valè moral yo yo pa bite ou dokin moralite. Moun kap resevwa yo a kap mande yo a se paske yo pa bite dokin moralite ki fè yo rive nan mande. Sak gen la a son bagay ke nou te kab rezoud a lentèn. Si nou te gen preyokipasyon sèn. Moun nan CPT yo, depi yè se chanpay y ap bwè, y ap danse kalinda. Poukisa yo si, si yon fòs ta gentan vin la, popilasyon an pap kab leve pou mete yo deyò. Yo menm se, afè bagay n ap pale de popilasyon, ke yo cha, bandi chase yo. Depi dat bandi chase yo, depi ennan konbyen, ou janm wè yo janm fè yon sèl jès pou di w yo rann yo kont ke popilasyon gen yon pwoblèm non. Yo fin vòlè yon pil kòb anndan CPT a, anndan leta a nòmalman. Yo vòlè yon pil lòt kòb sou pretèks yo di yo ta pral pran, kouman bagay sa rele a, mèsenè pou vin rezoud pwoblèm nan. Kounye a depi fòs la vin la, yo konn fòs la pral vini. Donk tout kòb sa yo pase nan pèt e pwofi. Donk nèg yo e danse kalinda daprè yo. Yo kontan yo pral rete la, yo pral menm al fè yon demach pou yo mande ekstansyon pou yo rete apre 7 fevriye. Y ap fè de traktasyon politik la kounye an pou yo kapab wè ki jan yo pral negosye pou yo rete apre 7 fevriye oubyen pou yo menm pwomèt. Kounye a y ap konsilte yon pil pati politik pou yo ba yo plas nan gouvènman pou al fè yon lòt gouvènman avèk yo. Nèg yo ap regle bagay politik ekzistansyèl yo. Paske yo konnen kounya yo pa kab tonbe. Paske si yo tonbe kounya yo an danje, gen anpil ki pap kab al kache aletranje. Kòb yo vòlè an mas nan, kouman yo rele bagay yo a, bay, nan entelijans lan. Bon, nan lespri, se pa entelijans la, se lespri. Yo pa kab al depoze l labank. Yo pa kab al depoze l ka yon ti boubout. Yo pa kab al mete l Sendomeng, yo pè pou Sendomeng pa vòlè l nan men yo. Yo konn Lèzetazini menm se tann y ap tann kilè yo vin fè depo a pou yo tou mare yo. Donk, nèg yo pa kab tonbe kounye a. Men si yo tonbe pèp la al fouye lakay yo. E mwen menm di pèp la lè l ale pa met dife. Pase si l met dife l ap pèdi anpil. Donk, mesye yo gen pwoblèm sa y ap eseye itilize moman sa a pou yo wè si yo ta asire egzistans pèsonèl yo. Mentnan, an se ki konsèn popilasyon ayisyèn nan, popilasyon ayisyèn nan pa nan solisyon nan bagay sa yo y ap pwopoze la. Premyèman. Yo pran rezolisyon an. Bon mwen menm pèsonèlman, mwen wè menm rezolisyon sa a ki pase a, se yon mirak. Byen ke m te prevwa Larisi e Lachin te gen dwa fè abstansyon, e m pral ba nou ti sekrè, Larisi e Lachin fè abstansyon, pa konn poukisa yo fè abstansyon an, yo kite rezolisyon an pase. Se menm jan w wè yo te kite rezolisyon pou Kenya a pase a wi. Se paske kòm ameriken se yo k parèt devan, se yo k cho pou fòs la vini. Kounye an, yo di ok yo pral mete ameriken yo pye di mi. Paske fè rezolisyon an pase se yon bagay. Monte fòs la se yon lòt bagay. M pral eksplike w ki pwoblèm ki pral genyen. Nou sonje lè ameriken te cho nan bagay sa a, li te di l bezwen voye fòs. Yo tèlman ensiste, Lachin e Larisi di, ok, pa gen pwoblèm, depi se pran fòs de loni, nou pral gen pou n pran lajan loni pou al mete ladann, ou vle favò, ou mèt fè l. Lè sa Lèzetazini di ok, li chache moun, li cheche moun, finalman li mande Le Kanada, Le Kanada di m pa nan jwèt ti moun, finalman la jwenn Kenya. Li di l ap bay 2500 zòm, nou sonje? Li di ke l ap bay 600 milyon dola pa an pou fòs sa kap fonksyone. Li te bay yo? Li te bay 2500 zòm li te di l tap bay la? Non. Paske bagay la son komès li ye, son biznis li ye. Lè Lèzetazini di li mande moun yo, yo di ok, yo ba l yon avans, yo ba l mil moun. Li pa menm bay kòb pou mil moun nan viv isit ki fè w wè bagay Kenya pa san jwèt konsa. Se menm bagay la k pral rive. Lèzetazini pral vle, dayè yo di yon fòs. 5500 moun. Nou tande sèt fwa si yo resi pale de militè. Donk se kounye an yo vin wè, depi lè bagay la fèk kòmanse a m ap di bagay ki gen la l pa pwoblèm, li pa bagay lapolis, ou pa kab pran fòs polis pou rezoud pwoblèm sa a. Yo fin pa dakò avè m, fòk yo gen lè fòs militè. Pa bay yo pase yo pran grenn la yo pran grenn la yo pran grenn la paske militè fonksyone avèk dè inite ki fonksyonèl ki abitye travay ansanm ou kab pran yon konpayi ou kab pran yon batayon ou kab pran yon rejiman men ou pa kab pran plizyè moun pou al fòme yon konpayi avèk yo Sela vle di fòk yo gen yon inite de travay nan peyi kap bay yo a. Kounye a ki peyi ki pral bay? Premye bagay ou pral jwenn Lèzetazini ap di w li pap voye sòlda li menm. Si w ap òganize yon bagay epi kounye a ou di w se ou kap òganize afè w e di w pap voye moun. Le Kanada pral di w bon m gentan bay 60 milyon dola deja. Mwen gen twoup mwen ki okipe m pap voye moun. Ou pral wè yo pral pran pil tan pou yo jwenn moun pou yo fòme twoup la. Pandan se tan li menm bandi yo menm ap vale teren. Pase yo anonse yo son pil gèp panyòl yo pral pran pou yo lage nan kò yo. Mezanmi ki moun ki wè gèp panyòl ap vini pou ret kanpe kite gèp la vin montre w. Donk yo pral oblije antreprann dèzaksyon ofansiv. Ou pral wè sètènman. Gen de kote yo pat atake yo pral atake. Poukisa? Pou yo mete pwen kote yo atakab yo pi anpil pou deja gaye fòs kap vini an. Premyèman fòs la pral pran tan pou l vini. Dezyèmman, kijan fòs la pral apwovizyone an materyèl e an ekipman? Eske Lèzetazini Jan e trump nan program pase trump li menm son program mache volè tou pa tou tout sa jwenn poul pran pou les etats unis li pa telman sou pran bagay ou etats unis poul bay moun donk kiyes ki pral finanse la russi e la chine konnen bagay sa yo yo konnen yo te bay les etats unis dwa pou yo te monte troup la kenya les etats unis montel e li pa rive finanse l kòrèkteman jan l te pwomèt la, se menm bagay la pral rive. Menm bagay la, e se pou sa Lachin e Larisi, pou Ayiti pa di se li menm k ap plede anpeche ke yo jwenn yon solisyon a pwoblèm, di ok Lèzetazini vle rezoud pwoblèm a Panama, ok, kounye a yo pral tann Panama, yo pral tann Lèzetazini k pral bay twoup, si Lèzetazini pa kòmanse bay twoup li menm. A pati de se moman, bagay la pral bloke. E pi, si lè Zeta Zini ap bay twoup, li pral vle se li pou pran kòmandman an. Pase jeneralman lè yo fè bagay sa yo, se peyi k bay plis twoup la, se li k pran kòmandman an. Ò, yo di. Se ranfòse yo pral ranfòse Kenya ki la paske yo pap retire Kenya, misyon Kenya pran fen deja. Donk se ranfòse yo pral ranfòse Kenya. Pou yo ranfòse Kenya fò yo rezoud pwoblèm kòmandman an paske Kenya gentan gen kòmandman sou teren an deja. Jeneral polis Kenya, ò lapolis pa ka pran kòmandman sou lame. Donk yo gon pil ti bagay pou yo rezoud anvan fòs la kòmanse rive. Antretan. Kisa bandi yo ap fè? Se nou k rete la pou n di moun yo se sa k al ak a wè. Fò nou di kisa bandi yo pral fè. Nou raple nou lè yo te anonse fòs miltinasyonal soutyen ak sekirite a ta pral vini, yo te di konsa ke imedyatman yo vin la, depi pa gen ankenn dispozisyon ki pran, y ap mouri anpil nan yo. E efektivman vre, gen plizyè nan yo ki viktim. Non, yo pa mouri jan yo te fèt pou te mouri a. Yo vini, yo pa opere, yo pa met pye atè. Si yo te met pye atè m tou mwa sou 1000 lan tap gen 600 k tap mouri o mwen. Eske w panse se le ka pou fòs sa ki pral vini la? Ah, depi yon kote, e zafè m te di moun yo, ou wè la fòs, ou wè se yon militè m ye, ou janm tande m pale de bagay pou itilize la vyolans kont la vyolans? Se dènye bagay pou w pa fè. Si se ou menm ki anklanje vyolans lan. lè sa w gen kòmand li. Si vyolans lan anklanche, se vyolans lan k rale w mete w nan vyolans lan, ou nan yon batay ki difisil. Paske m pral di w, gade sur le plan tactique, m pa pale w strateji non, sur le plan tactique, jan mesye bandi yo gentan distribye fòs yo, ou pa tande depi lè bagay fòs sa ap pale epi w wè yo kòmanse ap atake yon seri de kote yo pa t atake? Se sa yo rele. Son yon strateji de divèsyon, de demantèlman dè fòs, de dezòganizasyon dè fòs. Depi fòs sa ta rantre, li rantre nan dinamik sa, li pèdi. Se menm jan, lè w wè bandi yo tap plede pran zòn, pran zòn, pran zòn nan. Ou wè lapolis ap monte operasyon toupatou, se dènye bagay pou lapolis te fè. Se sa w wè yo te eseye fè nan santre vil la. Se pou. Gouvènman te prèske kreye un monde à lui epi l metrize mond sa a. Si yo te pran sant nevraljik administrasyon peyi a, tankou wè yo te desann anba lavil ya, yo te fè tout lari pwòp ale jis nan zòn Fò Nasyonal, desann sou Bèlè, vire jis sou lanmè a, epi kounye a se bandi yo ki pa kab rantre la, ou t ap wè lavi t ap kòmanse reprann nan sant administratif Leta a. Donk yo pa fè sa. Yo rantre nan yon strateji kouri dèyè bandi yo. Donk kounye a bandi yo vin gen plis espas pase yo. Si, mwen di w se klè, bon plis yo mete tan pou òganize fòs la, se plis ou pral wè bandi yo pral miltipliye pwen degzistans yo. Se nòmal. E sur ce, nou kapab fè menm previzyon an pou fòs ki pral vini an? E fòs ki pral vini an, non. Pa gen maladi k pa gen remèd, son bagay teknik. Donk, apati di moman ou fòs la ta rive, paske menm si fòs la poko rive, li sanse gen moun sou teren an k ap analize pou li. Donk, done yo ap chanje e yo gen pou yo adapte estrateji yo a done k ap chanje yo tou. Donk, mesye bandi yo, mesye bandi yo, dan la reyalite. Yo pran avans. Se paske moun gouvènman yo se, m pa kab di se yon pil moun sòt, se yon pil moun ki pa sou bò rezoud pwoblèm sa a. Paske kèlkeswa maladi a gen remèd pou li. Donk, fò w pa konprann ke bandi yo osi alèz ke w konprann nan. Yo alèz paske yo pa gen anyen an fas yo. Alò, Colo, nou t ap pale de ensekirite, nou pale de fòs sa ki gen pou vini. Nou konnen sa pa gen lontan endividi ame yo ki regwoupe anndan asosyasyon ki pote non Viv Ansanm nan, fè apèl avèk lapè, mande moun yo pou yo retounen lakay yo, moun ki te kite kay yo Nazon, Ba Dèlma, yo kapab retounen. Gen anpil moun ki ap pale de negosyasyon. Antretan, nan konvèsasyon, menm bandi sa yo fè konnen yo t ap batay dekonsè avèk 2 lidè politik, yo site menm 2 non. Kòman w, ki apresyasyon w de tout? Men, nou toujou konnen, toujou gen imiksyon ant mesye y ap rele bandi yo. avèk ni moun nan le mond politik, ni moun dan le mond ekonomik. Dayè bandi yo, se pwodui moun politik yo avèk moun ekonomik yo. Donk, yo toujou nan pale avèk yo. Nou pa tande gen plizyè non ke mesye yo site, moun ki abitye voye kòb ba yo, moun ki nan pouvwa ki abitye negosye avèk yo, chèf pati politik. ki nan bay avèk yo se une affaire connue mentnan si moun yo ap sèl bagay mwen twouve gon bagay ki pa fè si yon nèg ou kapab ap negosye politik avèk yon gwoup moun ke wap rele bandi wap rele yo bandi lajounen epi leswa wap chita pale avèk yo gon pwoblèm gon pwoblèm e m tande yo di sa tou. Se kankou menm yo menm de pwoblèm yo gen y ap pale antre yo. Yo di gen de moun ke yo te abitye antann avèk yo epi kounye an k ap di yo pa vle pale avèk yo. Mwen menm sa ke m renmen mwen di ke nou vle ke nou pa vle moun ki pran opsyon lagè a mwen menm mwen kwè se la dènyè opsyon. Mwen menm m pa t ap pran opsyon lagè a m di w sa kareman. M t ap pran yon opsyon. Mete an plas yon komisyon nasyonal e entènasyonal de verite e de jistis. Paske, ekoute byen, si yo pran 2 moun ki vini, ki tue nèg nou konnen yo, Babekou, Lanmò Chanjou, Jeff Kanaan, Ti Laple, etc. Nou panse sa ap rezoud pwoblèm nan? Paske nèg sa yo, se kankou lè w gen yon pye bwa, pye bwa a li gen rasin, li gen twon, li gen branch. Ti mesye yo met devan yo, si w ale w tiye yo, se branch yo. Lè w koupe branch yo, ou pa elimine pye bwa a. Menm si w arive koupe twon an, men sonje tou sè Louvèti te di nou, ke l'arbre va repousser par ses racines, paske elles sont profondes et nombreuses. Rasin pwoblèm nan, se pa babekyou, se pa ti lapli, se pa lanmò san jou, nèg, bon nèg yo se son dè enkonsyan yo ye, se de nèg k al komèt dè krim, epi yo admèt, yon nèg tankou lanmò san jou di w, bon m fout touye misye, sèke li fon krim wi, l admèt piblikman l tiye nèg a epe a pa egzanp. Donk li admèt piblikman l fè yon krim. Ò se dènye bagay yon moun fè. Ou pa kab fè yon krim pou w avwe w fè yon krim. Paske krim nan pa nòmal nan sosyete a. Donk se pa moun sa yo pwoblèm yo. Moun sa yo yo fè pati de pwoblèm nan. Men si w ale w touye yo. Bon mwen menm mwen m preske. Akize moun ki vle al touye nèg sa yo. Se 2 moun ki pa vle laverite a blayi. 2 moun ki pa vle nou konnen kote pwoblèm nan soti. Ki gran nèg Ozetazini ki ladann. Ki gwo milat ki gen lajan isit ki ladann. Ki nèg ki nan gouvènman konn voye komisyon bay ki ladann. Pa egzanp lè w al pran nan cpt a. Nou pa tande e. Gon ti nèg pou mwen yo te tchwe devan Altagras la e gen yon ti nèg yo te voye nan negosyasyon avèk mesye ki ap rele bandi yo. Donk, yon moun ki, yon èt imen ki pèdi lavi l, epi nou gen sispisyon sou de moun ki anndan CPT a ki gen relasyon avèk yo, epi nou di si n al tchwe bandi yo nou rezoud pwoblèm nan? Non. Se pa vre, mwen menm se sa fè m pran yon apwòch de jis, de verite. et de justice m gen anpil moun ki konprann lè map di pou yo pale avèk bandi yo se al negosye avèk bandi yo afè pouvwa non se pa sa m vle di mwen di si w pran nèg la w tye l wap koupe le filon de la verite w pap konnen istwa e si w pa konn istwa wap repete menm bagay la nan 2, 3, 4 an etc fòs la. Se 2 aks, se 2 aks e. e pou kontwole wi aks sòti nò kapital la ak sòti sid la wi. Lè m sekretè deta sekirite piblik m gon etid ki fèt sou sa pat ko gen pwoblèm sa yo men m te fè etid la pou prevni pou jan de pwoblèm sa yo pa rive ki tou ekri tout kisa pou fè ou pap bezwen mobilize plis ke anviwon 1200 zòm sur le nò anviwon 1200 zòm sur le sid an pèmanans pou anpeche ke yon moun gen kapasite pou l kanpe. yon machin sou youn nan wout sa yo ke pou leta pa konnen. San pa fè lagè, san tiye. Ou pa bezwen fè lagè, se jisteman panse fè lagè la se la panse stipid. Lè w oblije, lè an matyè de sekirite, ou oblije rale zam, vwa pou tire zam se ke ou pèdi kontwòl sitiyasyon deja. Sekirite se silans total. Lè w oblije rale zam, vwa itilize zam, se ke w gen tan pèdi kontwòl sitiyasyon an deja. Donk, ou, pwoblèm sekirite yo poze ki lè? Se lè Leta pa la. E mwen menm mwen fè plizyè enspeksyon nan nwit. Gen de fwa, gen de kote m pase e nan vil la, se yon moun ki pa bezwen vil la k pa pran l. Tèlman dispozitif ki pou anpeche sa fèt la pa la. Èske tout chèf ap dòmi nan kabann yo? Or, nan sekirite yon peyi, nan sekirite yon vil, pandan ke gen yon seri de moun ap dòmi, gen yon seri de moun kap travay pou pwoteje somèy lòt moun sa yo. Or, an Ayiti, tout chèf ap dòmi, tout chèf gen bon klimatizè, yo gen bon fanm, yap dòmi. Alò ke Leta pa gen dwa dòmi. Donk, menm lè bandi a sòti al fè yon dezòd, ki bo lal fèl? Lal fèl sou lavwa piblik? Lal fèl nan yon katye? Kouman pa gen moun nan katye a kap siveye, ki pa gen tan alète Leta a? E pou kòman fè? Pa gon dispozitif, sa rele gwoup dentèvansyon rapid, se pa nan komisarya y ap sòti, men se tou nan lari a dispozitif la tou la, an di minit kapab gen moun ki kab entèvni sou yon pwoblèm. Donk ka toujou gen fòs, men fòk gen pale a.
Non, nan ka nou rive la, Pa fèt pou gen pale. Pa sipoze gen pale ant bandi e leta. Poukisa? Bandi a pa fèt pou l gentan fè yon bagay pou leta poze l kesyon. Paske lè l sòti pou l al fè bagay la, li fèt pou l gentan jwenn leta ap mande kote w prale. Ò se dispozitif sa k pa la. ki fè bandi yo gentan aji kounye a pou leta pral poze yo kesyon sou sa yo fè a si leta tap fè travay li yo pa tap menm gentan aji paske okipasyon espas piblik la li sipoze nan men leta e metòd pou fèl la son metòd senp. Kolo, pandan wap pale de pa dòmi an, genyen nouvo chèf polis la lèl tap enstale ki te anonse yo pap dòmi yo pral batay kont bandi yo. Kèk jou apre, nou remake bandi yo kontinye ap byen okipe 2 teritwa yo. Non, lè chèf polis la te di sa, li fèk pa li fèk pran chaj, li bay yon pawòl, li bay yon pawòl. Men li pa t ko gen ouraj nan men l, se kankou m ta parèt la, yo ta di m al pran chaj ou anba a epi m gentan fè pwomès, se pa vre? M pa ka fè dyagnos, m pa ko fè dyagnostik, m pa ka bay preskripsyon. Kolo, èske se gravite sitiyasyon an ki fè pozisyon w evolye? Paske m pa raple m ou te toujou gen pozisyon.

Nenpòt fòs ki vini, mwen te di nou sa yèswa, m ap kontinye di nou li, yo p ap vin eradike gang pou nou. Jan nèg yo pretann ni an ou jan moun yo konprann ni, se yon fòs ki pral vini pou siprime, ou konprann, eradike, raze sa, se pa vre. Se pa vre ditou e m panse ke nou bezwen panse l. Mwen di l, men Kolonèl Imlè Rebi di l ankò e w ap kontinye jwenn moun ki pral eksplike sa a toujou. Men m kwè ke m te gentan di sa. Depi lè l lanse a, yon fòs mwen gentan di. M pa gen anyen pou m kontan. M pa gen anyen pou m jwaye. Kòm nou se yon pèp ki renmen kòmsi yon pèp a sansasyon, e nou ka pran nan sansasyon sa pou nou di bon, yo pral eradike gang, ti mesye gang yo ranje kò yo, pa gen anyen ki pral fèt, nad marinade. E yo p ap vini kòmsi dirèkteman pou y al afwonte lanmò san jou, afwonte Vitelòm, se pa konsa. Y ap vini, y ap sekirize espas la, petèt yo pral bay yon limit ke gang yo pa ka rive paske pral gen yon fòs etranjè e li pral konplike pou yo. Epi, Eleksyon pral fèt nan peyi a, epi sa w tande a la, se konsa y ap di ke yo rezoud pwoblèm nan. Apa prezidan William Ruto te di ke yo rekipere anpil tèritwa, e misyon misyon bay Kenya a li akonpli. Yo fè bon djòb. N a konprann. Yon lè n a konprann. Bon, m renmen nou anpil. Mèsi paske nou t ap suiv bèl bèl live sa, bèl moman sa. Randevou a kase demen si Dye ve pou yon lòt bèl live. Mèsi ou tou, e bonè bonè pou lòt video. Babay tout moun, a la pwochèn.